Mwen ap salye tout moun ki ap gade video sa a, e m ap swete yo byenvini sou chanèl mwen ki se Jordan NLK. Si se premye fwa ou tonbe sou video m sou YouTube, m ap envite w abòne avè m, aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn lòt nouvo video ke mwen ap lage. Mwen envite w kòmante pou w bay ide pa w, epi like video a si w renmen. Pa bliye pataje. E m ap di mèsi ak tout moun. ki abone avem deja. Ayiti, nou pa yon peyi ki devlope nan zafè teknoloji. Men, nou gen telefòn, nou gen tablèt, oubyen laptòp. Sa pa anpeche nou moute sou entènèt chak jou. Swa pou nou pale avèk zanmi nou sou rezo sosyo yo, oubyen, swa pou nou fè yon acha, oubyen pou nou fè yon rechèch, eksetera anpil lòt bagay. Entènèt Se yon gran kominote. Bon m menm ka di se pi gran kominote ki pat janm egziste. Kekeswa se yon laptop, yon telefòn, yon tablèt. Se sa k fè jodi a, nan videyo sa a, m chwazi pou m pale nou de 10 bagay ki ilegal ke nou fè chak jou sou entènèt. Mwen di nou, nou fè chak jou san rann kont ak telefòn nou an, ak òdinatè nou an sou entènèt. Pou kòmanse, tankou screenshot. Li konplètman ilegal pou fè screenshot konvèsasyon w ap pale avèk yon lòt moun, ke se swa an tèks ou an videyo, san ke ou pa mande moun nan, se ilegal. Dezyèm bagay nou fè ki ilegal sou entènèt, se lè ou itilize fo enfòmasyon. Tankou ou mete yon foto ki pa pou ou sou pwofil ou, ou itilize yon fo non. Wi, se ilegal si w ap pale avèk yon moun sou idantite yon lòt moun. Sa vle di se pa ou menm ki nan foto a, oubyen non k sou Facebook la se pa bon non. Sa vle di, sa yo se konplètman ilegal sou entènèt. Twazyèm bagay nou fè ki ilegal sou entènèt chak jou, li ilegal pou bay yon moun modpas ou, ke se swa pou Facebook, yon email, ever, whatever, li ilegal pou bay yon moun modpas ou. Gen modpas ou, li ka antre, li ka soti, li ka modifye, li ka chanje, e li ka menm chanje modpas la si li dil dil. E tant moun nan pi alèz sou paj ou, se tant wap plis gen di mal pou rekipere l. Katriyèm bagay nou fè ki ilegal sou entènèt, se kòmantè agresif. Li ilegal pou fè vye kòmantè. An n pran si w pa renmen yon atis, ou wè l nan lari, èske wap lanse l dè gwo mo oubyen wap lanse l dè zensilt? Siman non. Paske atis la pap pote plent pou agresyon. Enben se menm jan lè w pa renmen yon moun, oubyen moun nan poste yon bagay w pa renmen sou rezo sosyo yo, ou pa gen ni dwa pou w ap joure l, oubyen pou w ap di l dè mo deplase. Ann pran egzanp, ou menase yon moun anba yon foto ke li poste. Moun nan santi li menase. Li pran menas la oserye. Li pral lapolis, l ap pote plent pou ou. Paske sou rezo sosyo yo, lè n ap enskri, nou nou toujou ap prese pou nou fini, tèm e kondisyon, aplikab, nou toujou klike ok san moun pa li anyen. Anben nan bagay sa yo nou va li a, gen anpil lwa ak règ nan kondisyon yo mete pou sou sit la oubyen sou aplikasyon an pou ap pale. Sa vle di li konplètman ilegal pou w fè vye kòmantè pou joure yon moun paske l poste yon bagay ou pa renmen. Senkyèm bagay ki ilegal ke nou fè, se telechaje mizik ak videyo gratis sou entènèt. Li ilegal telechaje yon videyo sou youtube youtube pa bay aksè sa non menm si w sou youtube menm lè e ou menm e paj paw e videyo paw depi w fin postel ou paka telechajel li pa baw aksè sa pa nenpòt mwayen pa nenpòt fason w pase ou telechaje yon videyo sou youtube se konplètman ilegal menm jan pou mizik mizik ou paka telechaje mizik gratis se ilegal. Paske mizik yo li paske mizik yo li pa bon pou atis yo lè wap telechaje yo gratis lè w telechaje li gratis atis la pa jwenn anyen se sak fè gen platfòm yo fè kote yo mete mizik yo a yon pri derizwa pou achte yo gen platfòm itunes gen chaje lòt platfòm sa vle di telechaje kontni gratis sou entènèt li konplètman ilegal e kwè m se la tou wap jwenn anpil viris. Nan telechaje kontni gratis sou en. Sizyèm bagay ke nou fè ki ilegal, san nou pa rann nou kont, se itilize dè kontni a dwa dotè. Itilize dè kontni a dwa dotè. Sa vle di, swa yon imaj, yon mizik, yon videyo. Egzanp trè kout, egzanp, ou ta vle fè yon ti kolaj ak foto w k ap pase pou ti mizik ap pase. Wi ou kapab, mizik la sou telefòn ou, ou pran aplikasyon an ou met foto yo, ou met mizik la ou anrejistre l, men m ap di w yon bagay, mizik sa w mete a si se yon mizik ki a dwa dotè, lè w poste l sou youtube, Ok gen yon moun ki chante mizik sa ki ekril ki siyen dwal sou li ke sal fè a lòt moun paka kopyel pou zèv li ka prezève ke ou pap ka itiize mizik sa sou video sou video wap poste yo sinon yap kanpe chèn ou an. Setyèm bagay ke nou fè ak telefòn nou chak jou nan itilizel ki telefòn ovolan. Sa vle di, w ap kondi, swa moto oubyen machin, nenpòt veyikil li ye a, epi tou ou nan telefòn an menm tan. Sa vle di ou ka fè aksidan, chak sik segonn ou voye sms, sa vle di ou fè sik segonn ou pa wè wout la. Ou ka fè aksidan, ou ka frape moun. E si yon polisye sou wout la jwenn w ap fè sa, ap itilize telefòn pandan w ap kondi, e siman y ap ba w yon tikè. A vre di, se konplètman ilegal. Se sa k fè kounye a, yo fè de ti gadjèt, de ti materyèl pou telefòn nan ka tou nan machin nan, klamse pandan w ap kondi, w ap gad wout lan, ou ka tou ap pale, w ap gad telefòn nan. An menm tan ou tou wè wout lan devan w. A vle di, se konplètman ilegal w ap kondi pou w nan telefòn. Uityèm bagay nou fè ki ilegal ak telefòn nou, si m di w kondi ak telefòn pa bon, anben, lè w ap travèse lari itilize telefòn nan di fwa pi mal. Li dis fwa pi mal ke lè w ap kondi nan telefòn, Li pi mal si w nan telefòn pandan w ap travèse lari. Sa plis rive medam yo ke mesye yo. Lè w nan lari w distrè, w ap travèse lari, telefòn ou nan zòrèy ou, oubyen e moman an ou resevwa yon dènye mesaj w ap gade l, but chofè a ka pa prete atansyon a sa. Ou menm ou ka viktim. Ayiti pa gen sa men nan peyi etranje, si w ap mache, tèt ou atè, w ap travèse yon lari oubyen w nan otowout, Ou pran telefòn nan men w, ou pa prete atansyon a machin, a lòt veyikil ki nan lari a, si gen polis la, y ap ba w yon tikè. Paske ou met lavi chofè a an danje, pasaje yo, e lavi w tou. Nan lè n ap viv lan, nan tan modèn nou vin ap viv lan, telefòn vin yon bezwen premyè. Paske se yon bagay ki enpòtan, ki mete w an kontak. Egzanp ki kenbe w konekte ak tout moun ou renmen ak tout sa ou renmen. Ebyen, nevyèm bagay ki ilegal ak telefon, se ke dan de biwo, telefon entèdi pou itilize l. Men gen biwo ki aksepte w vin avè l, men gon seri de biwo ki tou mete l yo di w telefon entèdi. Si w genyen l, yo mande w pou fèmen l. Egzanp, lè w al labank, epi nan papòt la yo mande w si w gen telefòn, ou fèmen l. Avèk tou, lè w ale nan stasyon gaz, li ilegal pandan w ap fè gaz la pou w ap itilize telefòn ou. Wi, menm jan yo di w li ilegal pou fimen, sa vle di li ilegal pandan w nan stasyon gaz la pou w ap itilize telefòn pòtab ou. Yo tou make l dayè si w byen gade, pou sekirite pa w. Pa itilize telefòn lan pandan w ap plen. Sa vle di, telefòn enpòtan men gen kote telefòn entèdi, strictement interdit. Sa m di nou an, telefòn se yon bezwen premyè nan mond modèn ke n ap viv la. Dizyèm bagay m vin di nou ki ilegal ak telefòn ak entènèt. Se vre ou pa oblije majè pou gen yon telefòn pòtab. Dezyèm bagay ki ilegal, sèke se lè ou minè w ap itilize rezo sosyo yo. Wi, se. Wi li ilegal si ou poko gen 18 an pou ap itilize rezo sosyo yo. Wi se ilegal men m pa di w pa ka fè l. Ou kapab ak otorizasyon paran w. Lè n ap enskri sou yon sit oubyen yon aplikasyon, tèm e kondisyon, so nou toujou klike aksepte, sa nou konn di egri si telefòn nou an anglè. avan nou enskri. Sa vle di si w pa klike sou li, ou pap ka enskri. Fò w aksepte tèm ak kondisyon yo. Men anndan bagay sa a, tèlman gen tèm e kondisyon ladan, tèlman gen bagay ladan l, sa vle di nou just klike ok. E sa k fè nou pa wè yo. Wi, li ilegal si w poko majè pou w ap itilize rezo sosyo yo tout sèl ou menm. M ap di w mèsi dèske w te gad videyo a. Ban m yon like si w te renmen videyo a. Map envite w fè kòmantè, di m kiyès nan 10 bagay sa yo ki ilegal ak telefòn ak sou entènèt ke w fè deja oubyen ke w fè chak jou oubyen ke w poko fè ditou. Epi pa bliye abòne avè m, aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn lòt videyo ke mwen ap lage. Non pa m se Jordan NLK, map di nou babay pou yon pwochèn videyo.